Devan nou deja son machin a lave ke l ye. Sa vle di nou pa bezwen ankenn lòt pwodwi pou w lave devan nou. Bonswa tout moun, byenvini ankò sou chanèl mwen an. Mwen swete ke tout bagay te byen pou nou. Jan nou konnen deja, non pa m se Leïka, e sijè mwen pote pou nou jodi a se kòman ou ka konnen si w ta gen bakteri vajinal. Avan m komanse a videyo a, m ap mande pou nou abone a chanèl la, lage yon kòmantè, like e pataje videyo a a fanmi w, a zanmi w, a madanm ou, a mari w, ti sè w, ti frè w, sèks fren ou an, kouzen w lan, kouzin nan, tout moun an jeneral. An nou komanse a videyo a. Kisa ki bakteri vajinal? Bakteri vajenal se yon kondisyon lè ou gen twòp bakteri nan vajen an. Sa konn chanje balans nòmal bakteri nan vajen yon fanm. Bakteri vajenal se yon kondisyon ki komen anpil nan fanm ki kòmanse a laj de 15 an rive a 44 an. Li ka ogmante chans ou tou pou gen lòt maladi seksyèlman transmisib. Kòman ou ka atrape bakteri vajenal? Menm moun ki ap fè rechèch, doktè, menm yo menm yo pa konnen kòman on fi fè gen bakteri vajinal. Nou kon, nou jis konnen se on kondisyon tipikman ki rive nan fanm ki seksyèlman aktif yo. BV an lye ant move ak danjere bakteri ki nòmalman nan vajen an. Pandan m ap di sa, pa panse ke bouboun nan li menm, oswa vajen an, ke li pa gen bakteri. Bouboun nan gen bakteri ladan ki pou kenbe ou menm antanke fanm an sante. Men si w ap fè de seri de bagay ki tankou banm pran yon egzanp, ou ap fè sèks avèk yon moun, epi ou voye twòp, kounye la ou vin mete pH balance ou an danje, kounye la li vin fè w gen yon maladi seksyèlman transmisib. E gen lòt gen de lòt bagay tou ou ka ap fè ki konn fè ou menm ou malad. Men bakteri sa ke nou gen an nan nan nou menm nan antanke fanm li bon pou ou. Men lè ou jwe avèk li twòp, ou vin mete sante pa ou an danje. On kesyon m ap poze nou medam. Konbyen patenè seksyèl ou genyen? Eske se avèk yon sèl moun oswa avèk plizyè moun? Eske wap douche? Paske tout sa yo tou yo konn afekte bakteri ou menm ou genyen nan vajen ou. Lèw gen plizyè moun, ou pa vrèman konnen si moun sa a trete, si moun sa pwòp, si moun sa pa gen ankenn maladi. E lè wap douche avèk de seri de pwodui ke nou jwenn sou rezo sosyo yo ke yap di ke pou netwaye devan nou, Devan nou deja son machin a lave ke l ye. Sa vle di nou pa bezwen ankenn lòt pwodwi pou lave devan nou. Pase bakteri ke nou genyen yo, l ap jete tout move bagay ki genyen anndan nou, apre sa l ap netwaye anndan nou ankò. Sa vle di l ap lave l, l ap rense l, l ap fè tout bagay pou nou. Pran pou egzanp, ou al achte yon pwodwi pou fè devan w frèch. Pou lè mesye a vini, ou konnen ou pare, ou fè bagay la santi bon. Men, ou pa wè move kote a. Lè w al itilize pwodui sa, pandan bouboun nan li menm, li konbat tout lòt maladi, tout lòt enfeksyon te ka vini, kounya la w al itilize on pwodui ou pa menm konn anyen de li, selil ou genyen nan devan w yo, w ap tiye yo. Ki selil yo bon pou ou, kounya la le fè ke w al achte on pwodui ki pa bon vrèman pou devan w, ou vin afekte sante pa w. Ou vin afekte. Ti pati pèsonèl ou an ke w dwe pran swen chak jou a. Kòman w ka evite pran bakteri vajinal? Menm doktè avèk syantis yo pa konplètman konnen kòman w ka evite l. Pa gen okenn pi bon fason li te ye pou w anpeche li. Men m ka ba nou kèlke etap pou nou ka prevante li. Premye etap la se pa fè sèks ditou. Dezyèmman, limite kantite patenè seksyèl ke ou genyen. Twazyèmman, pa douche avèk nenpòt pwodui yo ta wè sou rezo an ke y ap di w achte l ap bon pou devan w. Katriyèmman, sèvi avèk kapòt. Men m konnen gen anpil nan nou, nou fè rapò seksyèl avèk yon gason men nou pa vrèman konnen kòman pou nou mete kapòt la pou gason an trè byen. Ben ret branche, nap gen yon video sou sa byento pou k montre nou koman pou nou mete l sou zouti mesye a trè byen. Kòman wap fè konnen siw gen bakteri vajinal? Anpil fanm yo pa konnen yo pa konnen si yo gen bakteri vajinal paske la plupart du tan ou pa gen ankenn senptom de sa. Men siw menm ou gen senptom, map ba nou kèlke siy ke ou ka remake lakay ou depi ou genyen l swa wale kay doktè oswa ou achte yon medikaman pou trete sa si ou pa anvi al kay doktè. Premyeman, w ap gen yon mens blanch oswa gri dechaj nan vajen an. Dezyèmman, w ap gen yon doulè, w ap tèlman anvi grate devan ou epi l ap boule ou. Twazyèmman, w ap gen yon move sant tankou pwason. E l ap vrèman fò, sitou lè w fin fè sèks w ap pran sant bagay la. Katriyèmman, lè w ap pipi, l ap boule w. E senkyèmman, l ap grate w alantou vajen an, tankou sou do bouboun nan, sou de ti tranch yo. L ap grate w la anpil. Kòman yon doktè ap fè konnen si w gen bakteri vajinal? Eben, yon doktè li menm, lè w ale lopital, Li prale fè egzamen nan vajen ou pou wè si ou gen dechaj ki prezan nan bouboun lan. E kounya la li pral fè yon tès laboratwa avèk yon likid pou l wè si bakteri vajinal prezan. Pou fanm ansent yo li menm, èske fanm ansent yo ka gen bakteri vajinal? E si yon fanm ansent ta gen bakteri vajinal, èske l ta afekte timoun lan? Ben wi! On fanm ki ansent ka gen bakteri vajinal. E si fanm ansent sa pa ale trete bakteri vajinal la, li p ap kenbe timoun sa pou anpil tan nan vant li. On egzanp, si li t ap fè timoun nan nan 40 semèn, li ka gentan fè timoun sa 26 semèn oswa 29 semèn. E timoun sa menm, li p ap gen tout pwa li. Si timoun nan ta dwe peze 8 liv. Kounya la timoun nan pral peze 5.5 liv oswa 2.5 liv. Sa vle di ou menm antanke yon fanm ansent, si ou gen bakteri vajinal, se kouri ale trete l. Menm si senptom ou ale, bakteri vajinal ka retounen. E kisa moun yo pral ba w? Kisa doktè yo pral baw? Yo pral baw on antibiotik ki pral tiye move bakteri ou genyen ki nan vajenw lan. Men BV ka retounen apre tretman si ou menm ou pa pran prekosyon. Lèm di si ou menm ou pa pran prekosyon, si wap trete pou bakteri vajinal e ou pa tann tout semèn yo diw 7 jou pou ret tann nan epi ou gentan ale antre nan fè rapò seksyèl, bakteri vajinal la ka vin pi mal. Li ka ramne lòt maladi seksyèl transmisib, yon egzanp tankou klomedya oswa gonorya. Sa vle di ou menm si doktè a di w pran medikaman, se pran medikaman an epi ou ret tann jis lè ou fin trete. E aprè ou fin trete a tou, fò w ret tann 3 mwa pou w retounen kay doktè a pou yo wè èske ou stil gen bakteri vajinal la. Paske si ou pa trete bakteri vajinal sa, li ap mal pou ou e li ka rive. ke li ka rive fè ou pa ka fè timoun ankò. E l ap mennen lòt maladi seksyèl transmisib tou. Sa vle di se ou menm pou pran swen tèt ou e pwoteje ti pati prefere w la. Men si nou menm nou pa gen kòb, nou pa gen mwayen pou nou ale lopital, mwen pral prezante nou on medikaman ke nou menm nou ka achte nan On famasi ki pre nou, nou ka jis achte li. Mwen pral mont, mwen pral di nou kòman nou ka itilize li. Pwodui sa nou wè la, li rele Monista 7, oswa Monista 7. Kòman ou menm, ou, antanke fanm, ou ka itilize l lakay ou. Mwen pral ouvri li pou montre nou kisa ke li genyen ladan. Se konsa tib yo parèt nan Monistat 7 lan oswa Monistat 7 lan. Mwen pral retire youn ladan pou mwen montre nou kòman li fèt e kòman li parèt. Sa se youn nan tib yo. E sa se kòman l parèt. E ou menm kòman ou pral itilize tib sa pou ou trete tèt ou. Premyeman, kisa ou pral fè? Wap pran krèm sa Ki pou vajen w lan Ou pral ouvril Epi ti tèt sa Wap retirel nòmalman E ou gen pou metel Nan tube la Konsa E wap ranplil Tube la rive, ta di mwatye sa la, oswa ou ranpli l nèt. E lè w fin mete krèm nan nan tube la, ou menm ki sa ou pral fè? Ou prale sou kabann ou, ou pral kouche sou do, epi ou pral pran tube la, jan n ap gade la, li parèt tankou yon serenj. Sa vle di, kounya la, lè ou menm ou kouche, ou ouvri de pye w lajè Moyiz, ou pral mete l fas a fas avèk vajen ou. E lè ou pral penetre l, fò fè l dousman. Fò pa nan fè bosal avèk devan ou pase se pwoteje w ap pwoteje l, se trete w ap trete l. Kounya la ou prale fè sa tou dousman. Ou ale dousman. Ou kontinye ale dousman. Pou jis ou gen tout krèm nan anndan w. E lè w fin gen tout krèm nan anndan w, ou pa dwe kouri retire l. Ou ka tann 10 segond, apre sa ou menm ou retire l. E lè w fin itilize tib la, se pou ou menm ki sa w dwe fè se jete l imedyatman. Ou pa ka itilize l yon dezyèm fwa, yon twazyèm fwa oswa yon katriyèm fwa. Paske li gen tan sal e bakteri ki te nan vajan w lan gen tan sou li. Sa vle di, menm si wap trete devan ou, ou al itilize l yon dezyèm fwa, se kòm si ou pat fè anyen ditou. Paske wap fè tèt ou gen menm maladi a. Sa vle di ou menm, lè w fin itilize youn nan tube yo, se tou jete. Bon, se te tout sa m te pote pou nou jodi a. Se te Leïka, n ap re wè ankò nan yon lòt videyo. Babay, mèsi.
Good morning, Kemi with Sikoze Journal here and today we gonna be talking about how to clean up that vagina cause Asou kay Asou kay Ou gen tan li tout ba sa. Non, li di m brase a wi. Ou fon ti brase an, ou pa wè gouye a. Ou fon ti gouye an nan bagay ou. E pou mete. Alèz. Dakò avè w.
Non, alèz.